gentan ap gade album nan kòm pi gwo album, m panse se se mechan. Lè m di se mechan, yon album ki gen yon jou depi l sòti, ou pa ka ap tante fè 2 konparezon parèy oubyen ap tante lanse 2 diskisyon parèy. Donk non li pa posib. Se se album nan pa pa pako gen tout sa yo epi li poko li poko ka sa tou. Fò n serye mesye, an n pa fè sa a.
Misye konn sa l fè a, l konn poukisa l poze kesyon an. Wi men an n pa a, an n pa fè sa a, an n pa fè sa a. Jis pou takinen Wendy e petèt Chinwa yo. Ou mèt kontinye avè sa.
Jis pou takinen Wendy avèk Chinwa yo, kòman Wendy te fin ban m yon pwojè patwon epi l ban m yon repetisyon de patwon nan CEO a ankò la a? Jean Marie banm plis lumière non. Nan men se se se se sa m tap diw talè a se ke misye misye misye se nan lojik sa l ye misye ap vann biznis donk se se se se vèsyon biznis lan misye ap anonse misye ap dekline vèsyon biznis la sou tou lè ton kit a kit a se redi ou byen a fè dè repetisyon dè redit eksetera o pwen ke m o otan ke ou m ka jije ke se Se dè redit, sa vle di ke li te ka li te ka evite sa, men m gen enpresyon se fason pa misye pou aksantye sou vrèman ke moun ki vin la jodi a se pa rapè kap fè kap voye mizik la ba nou al tande epi l ret chita yon kote a men misye vin nan biznis men e lap mete tout moun sou konpa, se biznis li ye. Ok, donk Men se ou dè alò m redit, poze, lakou avè w, ou sot nan patou, w tonbe nan si yo.

Ya, Kote Jistifman. alò, Jezi? Kote Jezi? Jistifman.
alò, m poze, m poze kestyon, se te pou takinen, men tou se pat vrèman de fason dezenterese, paske m tap gade, m wè eske mwen ak ou, nou gade l nan menm linèt, men nou preske gade l nan menm linèt, men mwen menm, Piske m suiv karyè prèske tout atis, e karyè yon atis ekstrèmeman enpòtan pou mwen. E gen anpil rapè jan m di a ki gen de karyè jenyal. E m panse Wendyy se youn ladan yo. E alò, sa m anvi di se blueprint Wendyy ke l ye. Wendyy toujou nan redondans. nan chan leksikal li oubyen nan konstriksyon mizikal li menm. Donk, pou ki sa? Se paske, dè l debi, Wendy toujou ba w lenpresyon ke li a repetisyon nan kèlkeswa mizik ke l fè yo. Keseswa Chyen ak Chat, lanmou chien ak chat, paka viv avèl paka viv san li, is the same, ke se swa a chak fwa ke li ap otoproklamel king ou byen kel best etc ou gen lenpresyon preske mizik yo se menm e ke se swa nan tit pwojè avan yo, ke se swa majeste, king ap rete king ou byen endetwonab se preske menm chema yo e preske menm tèm yo ki sanse itilize e se poutèt sa menm m panse petèt ke misye nan kontinwite a men avèk yon lòt anprent donk se vrèman blueprint atis lan e sa a enpòtan hein se inivè mizikal e vizyèl atis lan sa ye donk yon lòt fwa ankò se pou m montre nou patikilarite petèt ke misye gen lakay li Men, konparativman avèk de lòt moun ki nan biznis lan Men Er- Erben, e, fòm, fòm, fòk m presize tou, pa egzanp, ke sa yo fè pati de, de, de branding nan pwizoumen. Sa vle di ke Bwè, nan jisteman. konstwi mark la, li enpòtan ke genyen de konstant, kòm si lè moun yo ap pale de ou ke ou, ou, gon- ou, gon- ou gon seri de, ou gon seri de tèm ki retounen ki fè ke otomatikman moun yo ka asosye sa a avè w, pa egzanp. Sa vle di ke ou gon, ou, Idantite w moun pa oblije, yo pa oblije ap reflechi pou yo konn kisa li ye. Tankou si yo pale de moun ki bati tèt san medya, sousi a se pa konn si l vrè ou pa. Men diskou sa a ki es li asosye pa egzanp. Kòmsi yo ka repere yo fas, gon se de chan leksikal, oubyen gon se de tèm, depi moun ap navige ladan yo otomatikman yo wè ak kiyès ap kole sa. Kòmsi idantite w li pa yon bagay ki flou nan tèt moun kote y ap chache konnen

E jisteman mon frè, jis pou kapab kowobore a sa w di a, m ap eseye pran yon egzanp e m ap pran kòm referans Jezi, alò nan sa ki gen pou wè avèk branding nan, se ke lè w pran Jezi nan debi de karyè l, ke se swa premye album albòm li Reasonable Doubt, se ke s on young man ki parèt epi ki ap pale de lari a espesyalman Marcy Projects zòn li, blòk li, kòman l leve, pale de de de li menm kòm dilè eksetera. Men lè Wakan Fè la sou pye l ap mache e sitou lè misye demare albòm Blueprint, Jay-Z vin vann tèt li like on Black Mafia Italyen, sètadi an s ki a travè imaj Jezi se kosta, souga, chanpay. Tankou tout jan de gran mafya italyen fonksyone. E jodi a la, gade Jezi, pe enpòt jan Jezi ye, e espesyalman avèk look Basquiat ke petèt jodi a l adopte depi kèk tan an, men Ou wè Jay-Z se boss la, se CEO a, se se se hustler a. Donk se nèg ki sòti kap pale w de kòman l te yon dealer nan lari a e kòman li vini yon boss espesyalman yon mafya italyen avèk nan jan lap vann tèt li a e jiskaprezan jodi a la li montre w ke Jay-Z t Jay-Z. Donk se somòm nan. Donk se son konstriksyon parèy m estime ke sa ye. Men pou pou pou pou pou m kapab petèt tounen nan pwojè a, se ke e jan m te fè yon twit yè, se ke m pa konn si nou rann nou kont de sa, men son pwojè tou kote Wendy chwazi vide kontansye yo. Wendy, parapò a silans depi plis ke 3 lane, Wendy anfen chwazi eksprime l. E misye eksprime l parapò avèk tout sa ki t ap di, tout sa k ap di, e misye pwente du dwa. A! Misye gen dwa pa nome moun. E misye pa nome moun jisteman paske se pa stil li. Jay-Z, sorry, Wendy, gon stil ki anpe Nouyòkè paske rapè Nouyòk fè sa anpil, se ke yo fè anpil subliminal shot. Kòm si de fason vwale yo teke moun. E sesi sa te stil misye dè l debi. Misye pa nome moun kontrèman avèk on Fantom si l nan bif avè w l ap fè on diss track l ap site non w nan diss track la. Oubyen Baky tou si l nan si l nan on bif avè w l ap site non w nan nan nan nan bif la. Men Wendy pa site non moun. Li fè de referans. E si n tande premye mizik sou albòm nan ki se konseye. Son mizik ladan l ke misye chwazi vide l. Misye chwazi vide l, misye chwazi eksprime l e m panse se tout sa ki pèmèt ke mizik sa a kreye efè ke l kreye a e parèt trè pwofon. Se paske misye spit avèk tout emosyon ke sa mande nan mizik la. Ou santi se li menm, se sa l ap viv la. Oubyen se sa l te viv yo ke l ap spit. M pa konnen si petèt 2 moun fè remak sa menm jan ak mwen, men se mizik sa ki deklannche album nan, se mizik ladanl misye di ok banm fon lo back epi banm gade koman sa te ye banm pwofite pwojetem. E kom G-Bobby te di ou pap wè konsèy mache make nou ansèy ebyen ke mwen menm chwazi oto konseyem men hey mpa mande w pou sa map di yo pou pran yo kom on konsèy tou paske konsèy la se Eksperyans mwen se pèsonèl e se pwòp a ma pèsòn ou a a a ma reyalite ou byen a mes eksperyans. Donk, dè l debi, msye deja ban nou lide ke comeback lan pou de bon, pa sèlman on stage, men msye tounen tou pou l vide kontansye yo. E s on fason pou m di nou tou k tou pa etone ke nan pwojè kap gen pou sòti yo, espesyalman avèk 2 moun ke misye pale ak yo, paske de tout fason les personnes se connaissent, wap wè petèt swa gen 2 bif dirèk ki deklare, oubyen de fason vwale tou gen 2 repons ki bay. Donk, m panse se youn nan patikilarite pwojè sa tou, paske jeneralman Wendy pa vide l konsa, misye chwazi vide l nan pwojè sa. Epi, Lòt bagay ki gen ankò se ke Wendy nan 3 dènye pwojè l yo, ke se swa dènye albòm nan, ke se swa Longue Vie au Roi oubyen Patron an, Wendy pa t janm nan dènye pwojè sa yo chwazi mete an avan Wendy Traka a. Byen ke Wendy pa konstwi pèsonaj Traka a kòm yon, kòman di, kòm yon, ayayayy, m bliye tèm nan, men li pa konstwi l antanke tèl pou fè konnen ke li egziste, alò alter ego. Wendy pa konstwi l antanke tèl kòm yon alter ego, pa egzanp yon Slim Shady MNM, ou konnen Slim Shady a se alter ego a e se se nèg ki gen foli a e depi se Slim Shady wap jwenn sa pou jwenn nan ou byen ke se swa yon Barbie e avèk Nicki Minaj ki gen de plizyè alter ego, de atis ki kreye de alter ego. Wendyy pa pa vrèman nan tout karyè l te nome ou byen te te vann tèt li antan ke tèl, men tout moun konnen nan mizik Wendyy pa egzanp depi nan entwo a misye di ah on lòt tan m pral pèdi ankò la a e. ou deja konnen ki sa k ap vini. Donk enplisitman, misye te toujou fè w konnen ke depi li bay sa yo, ebyen, w ap vin jwenn yon Wendy nan jan w dwe jwenn li an, nan jan w dwe jwenn li an, paske s on Wendy ki pral vide l, lè m di vide ki pral ki pral takle, ki pral bay tak. Donk nou vrèman jwenn Wendy sa trè prezan sou pwojè a. Menm lè e youn nan repwòch ke m gen pou ak pwojè a tou se kantite mizik ki ki ki ki ladan l yo men ou jwenn Wendy sa trè prezan nan pwojè ou. Epi m panse tou kontrèman avèk e pwojè avan yo, ke se swa EP Patwon an oubyen albòm Endetwonab la, Wendyy te vrèman mize sou 2 mizik mainstream, antre parantèz mene, men ou gen lenpresyon ke misye pa twò mize sou sa, apa mizik a Danola It's Willy an. Men misye plis nan yon demanch kote ke li rete Non Wendy, petèt ke moun yo gen lontan ke yo pa t ap viv, ke yo ke yo pa t jwenn. Men misye pa vrèman al chache de de de mizik, alò lè m di de mizik mennen, paske mennen an se yon fòmil tou an s ki atravè kote mizik, paske gen yon fòmil mizikal ki rele mennen. E e tout bon producteur ap konprann sa. E se pa on aza ki fè wap jwenn 2 pwoduseur ki gen plis ke 20 tan de karyè, yo toujou o devan de la sèn e sitou kote siksè. E se pa sèlman an Ayiti, si nap pran 2 egzanp tankou Richie ou byen Arly ou byen e Richard Cavé ou byen Ti Joe Zeni etc. Se pa se pa on aza ou byen ke se swa ou pran les frères e Martino ou byen ke se swa ale o Zeta Zuni ke ou pran Dr. Dre. Konpre de lòt pwodusè. Donk se paske gen fòmil. Timberland.
Timberland.
Wè, Timbo, eksetera. Donk se paske mennen an, li gen, lè m di yon fòmil, tout yon strateji, tout yon mizanplas, tout yon ajansman, tout yon plan, eksetera, pou avanse kote mennen an. Tout yon machin pou mennen an. Donk m santi nan pwojè sa, Wendy pa nesesèman al chache l, men janm te dil talè a, konstriksyon mizikal yo, e sitou enstru yo e konn gwets avèk pwodusè alò beatmaker ki travay sou pwojè a se ke nèg yo yo menm yo chwazi bay de son modèn e son sa yo se de son antre parantèz mennen ke yo ye tou donk son veritab paradòks se ke misye pa al chachel men sa pa anpeche ke pa rapò avèk e e chwa alò Arbenz, Arbenz, mhm. pa bliye sa wap di non, men gon frap yo toujou ba Wendy, moun yo toujou ap di bon sou mo ko yo itilize a odondan, nan sa ke misye trè konsa. Eske se pa nan rare album to misye pa bay, nou pa tande 2010 la, kom se pa gon flow Wendy tande 2010 la. Eh ben jisteman, m panse JMS te te sanse ba yon repons e ki ki ki ki ki enteresan avèk e e kesyon sa ke w poze a Roby. Kote JMS te di, se jisteman paske misye chwazi kite yon chan pou l antre nan yon lòt chan, sètadi inivè wayal oubyen king ke misye t ap dekri depi prèske dizan an, ebyen jodi a li chwazi chanje l pou l di ke li tounen, men li tounen nan biznis. Donk, li pa tounen kòm etan le wa ki l pwoklame, ki l ete, men li tounen paske sèt fwa si, se it's all about business. Se poutèt sa, dè l debi, misye pale de si chif. E tankou JMS te di, se estratejik, e se majik menm, paske Son kòb ki pa egziste nan biznis lan vre pou gwoup kap kap se de eksepsyon paske m raple m lè Venus Richard te ba yon sòm parèy pou albòm Richie e Gracia a ki ki pale sa te fè e ki rekò tou sa te plase nan nan biznis lan 100 mil dola pou pou pou duo sa a oubyen pou pou 2 mesye yo te mete tèt yo ansanm pou reyalize albòm sa a Album donk yo m rele a raple wap pale wè.
Yeah, yo remele. Wi, wi, jisteman, albòm, non, bon, yo pa gen 2 albòm ansanm tou. Richie, Richie te jwenn 60, Richie te jwenn 60, Gracia te jwenn 40. Vwala, mèsi pou chif yo, paske de tout fason lè chif ne ment pa. Men, Wi, yeah. m raple m ki pale anpil sa te fè nan biznis lan. Lè m di pale anpil, kòm rekò, epi sòm nan son sòm katastwofik e pou biznis lan. Donk, Lè deja, bon sa e beaba tou an ekonomi petèt, ou ou ou ou ou fè yon fason ou kreye rante ki ogmante pri ou, men ou fè ansòt aske deja ou menm ou ou oto-fikse pri ou. Pou yon fason lè negosyasyon yo ap vini, pou yo ale nan sans ou, lè sa w pap janm sou la defansiv nan negosyasyon w, e se le plis enpòtans ki a trè a la negosyasyon. Pa janm mete w nan yon pozisyon pou w ap defann. Mete w pito nan yon pozisyon kote yo vin pwopoze w, alò, yo vin, yo vin di w men sa, men sa y ap ba w an fonksyon de sa ke ou te deja predetèmine. E se sa Wendy fè. E se, se jisteman inivè lan, biznismann nan wi, paske la a se pa, se pa yon Wendy k ap vin di ke l king, ke, ke l dis or that, men se yon Wendy ki di w, ok, pa gen pwoblèm, m ap tounen sou sèn, men men kòman siwo a ye. Donk li bezwen yon swit pou l repoze l, li bezwen kontra an 6 chif sinon l ap dechire l, li bezwen, kòmsi otomatikman ke misye di w sa, li pa sèlman kontante l pou l gen yon efè sèlman anndan mizik lan pou moun repete l, men li fè yon fason aske li enpremye sa nan yon reyalite.

Paske Non se pa wi, kite tout ti misye ap jisteman, fè. O strateji jisteman. biznis ti misye ap prepare.
Wi, men men son kou, son kou de marketing tou. Byen sur, byen sur, Donk nou misye. di ok, dezòmè, men kòman bagay la ye, men kòman l dwe ye, men kòman m vle l ye. Donk si w bezwen l konsa, mache pare e Zafèm fè sa resamman la a tou. Byen sur. Paske Zafèm mete l nan yon pozisyon pou w vin negosye avè l pou l pa gen pou l ap defann. E m panse zafèm petèt m pa konn si se Wen m pa konn si se Wendy fon ti gade sou kòman zafèm jere biznis li etc paske gen anpil nan bagay sa yo ki te piblik e men m panse zafèm fè sa petèt avan e e nan fason pa l pa petèt nan nan menm fason ak Wendy men zafèm sanse fè sa tou.

e e ki se zafem nan men e anonse l e rive pèmèt ke li rete alò tanpe moun avèl se diferan wi men brèf m panse kit se Wendyy ou zafem m panse tou 2 rive enpoze sa enpoze nan yon makèt ki difisil enpoze l nan yon makèt kote malerezman aktè yo lè m di aktè yo m plis ap pale de mizisyen oubyen atis yo yo swiv piblik e pwomotè yo oubyen moun ki gen lajan k ap bouk yo. Se domaj. Paske, jan m t ap di l nan debi entèvansyon m nan, lòt bò dlo se atis ki pwopoze epi piblik la adopte, adapte epi avanse ak li. Men, isit, atis lan plis ap gade ki sa k ap mennen, kòman piblik ka reyaji a mizik li epi pou l avanse. Donk, il y a aucune proposition en fait e se youn nan rezon tou ki fè prèske ventan la a mizik nou an li a repetisyon. Donk nou gen yon monotoni anraje nan sa ki gen pou wè avèk kreyasyon. E anpil fwa m ap mande tèt mwen, èske atis nou yo kreye vre? Èske se pa menm patèn nou estime ki mache pou lòt lan, menm modèl ekriti nan mizik nou estime ki mache pou lòt lan, menm vizyèl nou estime ki mache pou lòt la nan fotochout, nan videyo, epi nou just di ok pa gen pwoblèm, n ap adopte fòmil sa, n ap avanse. Paske Jodi a la nan biznis lan, nou pa vrèman jwenn 2 atis ki parèt a kontre kouran. E yon lòt patikilarite Wendy gen lakay li tou se paske li parèt nan yon epòk kote ke le rap de Wendy an swa se pa t yon rap ki te a la mòd apa G-Bobby men G-Bobby n'était pas la star de l'époque oubyen se pa t vrèman atis ki te gen pi gran piblik la ak li. Donk e rive nan yon nan nan yon epòk parèy epi chwazi ale a kontre kouran se enteresan e m toujou e bay Trouble Boy merit sa a tou paske m estime Trouble tou se youn nan nèg ki parèt a kontre kouran avèk yon stil ki pwòp a li menm menm si stil la li un pti peu ponpe de de de de Weezy e de e de Soulja men son son stil ki ki ki ki te ki te pwòp a li menm e ki pa t gen anyen pou wè avèk sa ki t ap fèt nan epòk la e ke misye rive konstwi yon karyè avèk sa a e se poutèt sa m toujou di yon moun tou karyè Turbo se pa yon aza ke l ye jodi a si misye fè yon albòm ke l rele l m ap rap ak kè kontan ou pa ka pretann ke albòm nan pa yon albòm rap Donk gon pwoblèm definisyonèl menm de mo rap la jodi a fò l kòmanse pa poze. Donk se pa nou menm ki pi konn fè mizik lan sou latè, nou pa ka pretann ke nou p ap pale avèk okenn referans e du n'importe quoi anpil fwa nou di men kiyès ki rapè men kiyès ki pa rapè. Donk Turbo s on rapè. Donk kounya se ki kote li ajanse l, ki kote l ye nan rap paske rap kòm mizik, kòm jan mizikal li gen plizyè varyant ladan l, li gen plizyè stil ladan l. Donk tout rapè pa ta ka menm, ou pa ka vle pou Tchoubo pa egzanp sonnen menm jan avèk Wendy, oubyen pou Tchoubo ap fè menm rap a Blazy pa egzanp, Blazy a son stil, Kenfs a son stil, e Blaze One a son stil, e e e Fantom a son stil eksetera, donk fò w kapab kategorize nèg yo e pou w kapab konnen nan ki modèl oubyen nan ki. stil de rap ke yo ye eske yo nan drill eske nan yo nan awakò eske yo nan mumble rap eske yo nan e e G-funk eske yo nan etc rap altènatif politik etc donk m panse se la pou m ye tou men m pa vle twò switch nan sijè a pou m tounen sou koze e e e e e album Wendyy a m panse ke tout sa ou wè ki gen nan lari a tout pale anpil la, tout reyaksyon pozitiv sa yo ke misye ap jwenn avèk albòm ni an, se rezilta yon travay acharne depi plis ke 10 an. Se rezilta travay la. E m panse jodi a la a, menm jan avèk 2 rapè tankou Fantom toujou ap di l, menm jan avèk 2 rapè tankou Izolan, 2 rapè tankou Easy one, Money on the Mike, 2 rapè tankou Bon Flo, Wendyy kapab jodi a di tèt li fòk li chita nan panteyon mizik la, fòk li chita nan mize rap ayisyen an tou e fòk yo aksepte l paske li travay pou sa e l rive reyalize 2 bagay ki pèmèt ke tit sa y ap gen pou atribye ak li an oubyen pou kalifye l lan, li ap vrèman yon merit menm jan avèk yon pakèt lòt moun ki yo menm tou merite l. M pa t pale twòp anpil talè paske m panse, m te estime ke Jean Marie avèk Arbense yo te gentan vrèman anglobe tout sa m te ka m te ka di sou dosye a. Men lè n ap pale de de anchenman mesye, n ap pale de atis ki koyeran. Lè yon nèg di w e e e e nou yon grenn mizik, li di w konsa gen yon pakèt moun k ap eseye konpare l avèk timoun li te konn ede. Epi apre sa nou yon lòt mizik ankò nèg la di w m ap fè m ap fè w fè m ap fè w fè sa m vle pandan map fè w fè sa m bezwen pandan se tan ou menm wap panse wap fè sa w vle. Mesye se yon gwo bagay. Ou pa konnen yon ti bebe, pa ti bebe, yon timoun, ann di yon timoun, wap eseye ba l bon konprime epi li pa vle bwè konprime a, yo konnen lap bon pou li epi kounye a la se ji l vle bwè. epi ou met ju a pou li nan gode a l panse lap fè sal vle la pral bwè ju epi ou kraze konprime a ou metel nan ju a pou li timoun nan bwè ju a sanl pa menm konnen pandan se tan l panse se sal vle mesye son monchè misye son jeni menn misye son jeni menn antouka abens frèm.
Mwen menm m son moun e dabò e e filozofi pam nan m tirel de de kolon an ki se tou pare pou le hip hop pou le rap mwen m vrèman pa anba chapèl petèt jodi a se momentum Wendy a e e e m gen de opinyon parèy men e m pa pro m pa m pa Ou pa fan mhm. alò m pa fan pyès atis sinon ke le rap Donk se poutèt sa, fanatik atis souvan gen pwoblèm avè m. E m raple m lè m t ap anonse albòm mwen an, gwo ekip fanatik Fantom ki t ap jwe m pou mande m èske Fantom sou li. E anpil fwa tou gen de twit oubyen gen de remak m fè sou Wendyy, fanatik Wendyy joure m tou, keseswa fanatik Rockfam. E resamman la, sòlda yo te te ap chache ban m anpil zoklo nan tèt, fè m de menas eksetera. Donk, mwen menm, m trè konsa. Men, tout sa yo se pou m di w kisa? Se pou m di w ke Rap se son mizik de konpetisyon ke li ye. Donk, mwen menm m pa pale vwale lè m ap pale de rap. M pale dirèk e si l le fo pou m nome moun, m nome moun. Ou pa fè rap New York lan? Non, non.
Mwen menm West Coast Che Bo. Paske premye mizik m tande nan lavi m, premye mizik rap m tande nan lavi m se Deep Cover. Doctor Dre introducing Snoop Doggy Dogg. E se te e e e e e premye mizik rap m tande depi lò a e West Coast m ye. B- S on fason pou m di w ke rapè Wendyy refere l ak yo a, se de rapè ki gen repondong wi, ki ka Of bay course. Wendyy repondong wi.

E Izolan petèt Diòzi, otan ke sa te avèk Baerga Dwòk Fap, m pa konn si y ap osi Nan men lè se lejandè an Deborah ke sa. Gamze ki reta la Urbaine, se ta pou mande kisa l ka kisa asansyon misye a ka genyen kòm retonbe pou rap la, m panse se sa l ye paske Yep. le fèt ke misye aksepte beef la e misye lanse l e misye ap grandi nan nivo sa a, m panse pa rikrochè misye ka tire yon pakèt lòt e, e, e, e, e, e atis vers le haut nan Ebyen, sa a tou. jisteman, donk, jis pou m kapab konplemante sa w di a la, e JMS, sè ke Avan Wendy toujou vwale menm si la l toujou vwale men kelkeswa moun kap li antre le lign Ou wè ki lap yès kap rann li pale. kont ke l dirèk tou. Yes, Pa yes. egzanp avan, avan lè Wendy pa egzanp di lòt la gen plis album vre poutan se album foto referans lan klè nan tèt moun. Lè pa egzanp li di nèg yo fin granmoun, kounya e ba referans lan klè nan tèt Oubyen moun. l di w l ap Enben fè se kout papa pran kout pitit. Vwala.
Referans referans sa yo klè. Men se menm jan an tou jodi a la a. Referans lan klè. Men a la sèl diferans. Se ke ant Wendyy e Fantom e m toujou di vrèman pa gen yon bif. Paske pou mwen bif nan rap li sinifikatif, li senbolik.

E se meyè fason pou rapè a montre ke li bè de lòt la avan li vin rantre nan biznis si nap si nap scratch the beef oubyen si nap avanse. Donk se yon fason pou m di ke si pa egzanp gen de repondong ki bay swa de daystra ki fèt eksetera sa pral depann tou paske gen de posibilite pou m wè. Premyèman Wendy kapab chwazi inyore sa kòm dabitid, paske li kapab estime ke li fin vide kontans yo, li pa gen pou l tounen sou sa ankò, l ap avanse. E lè sa a, l ap chwazi rete avèk kominote l la, fan li yo, e di tèt li ke sa a pa nivo l, li p ap reponn, e bif lan pa pral itil li gran choz, li avanse. petèt jan l te fè l avèk yon pakèt rapè oparavan ki t ap bif li, notamman Master Brand eksetera, ou di mwens li kapab chwazi reponn e reponn nan tou, reponn nan kapab pote plizyè bagay. Plizyè bagay dan le sans ke, ke ou vle l ou pa Wendyy gon, gon, gon grad anplis, kèlkeswa rapè ki la a, yon Fact. gradans ki atre avèk Alo? Non, non, non, non, m di w fax. Mhm. Ya, li gon grad. Alo, m pa m- m pa twò anvi ran- dekri grad ke misye gen anplis la, men pou evite twò long, men misye gon grad anplis. Donk, wè lè w gon grad anplis, ou nan bif, ou riske. Kèlkeswa atak k ap fèt la, lè w pi pwisan, ou riske pi gwo. Donk, e m panse se kalkil sa a tou petèt misye te fè anpil fwa ki fè gen yon seri de moun lè yo bifle l pa reponn. Ou riske gwo lè se w, lè w gen grade anplis la. Donk kounye a, reponn nan Depi l reponn, li gen obligasyon pou l genyen bif la. Se la a. E le pire dans un bif de rap se lè ke yo bon des track epi w pa ka reponn. E menm lè w reponn li pa sinifikatif. Pa egzanp, Lè fantom fè raboure yo. Majik. M kwè G-bobby te fè pawòl egri yo e avan de sa fantom fè raboure yo men lè big jim avèk pikan vin fè san fason ah humm ou pa ka reponn otomatik non fò w kite vag sa pase wi menm jan Lè lè lè wou di wou t bo e bif baky e konso la men lè baky fin fè doub blan an ou paka reponn non. Bif tou fini.
Justement, se menm jan lè e m toujou ap gade nan nan dokimantè Hip Hop Evolution e e e entèvansyon sa a ke ke P Diddy sou souvan bay kòm deklarasyon pou di ke lè Hit 'Em Up sòti Didi di Biggy non nou pa ka reponn sa. Ou pa ka reponn sa. Paske gen de dates yo fè sou ou e kite vag la pase. Donk m pa ta swete ke nou rive nan yon step parèy epi pou se sa k ap rive. Men tankou. Se erè sa a Benz, m pa konn si w sonje, se erè sa a Meek Mill te fè fas a Drake. Non jisteman avèk Drake. Yeah.
Let Drake fè back to back justement e se bagay ki pi e se bagay ki pi raz pou yon atis spesyalman yon rapè pou yon nèg fon diss sou ou epi diss lan tounen yon hit lè l tounen yon hit sa vle di w nan pwogram yap tande yon mi wap tande yon mizik kap kap sal ou brother li raz ou konprann sa vle di lè se bagay ki raz tou donk Pou mwen le rap ce n'est que de l'amour. Donk se lanmou, se dayè eleman hip hop yo se se peace, se love, se inite, se se lapè. Donk pilye hip hop yo, yo dwe vin anndan eleman rap lan tou jodi a la nan kelkeswa bif k ap gen pou fèt la pou nou konnen ke se lanmou, Se biznis, so ann pran l antan ke tèl. Mwen m renmen challenge an paske jan m di l nan le rap se t yn mizik de konpetisyon. Donk e depi gen bif mwen m kontan. E M m pa, m pa, renmen sa. gon bagay, gon, gon lòt bagay pou m, pou m ajoute euh, Bens. M pa, m pa vrèman panse, um, sa se, se jisteman mwen menm. M pa vrèman panse ke Wendyy pa egzanp aprè album sa oubyen aprè rès mizik 3 e ki pral lage ansanm avèk tout videyo a mwen pa vrèman kwè misye pral antre nan yon anbyans de polemik ansanm avèk nèg yo map map al eksplike w poukisa poukisa se paske pou mwen menm polemik, yon polemik Wendy avèk yon lòt rapè la pa gen anyen de plis ki pral pote pou Wendy ke Wendy pa genyen deja. Sa se, sa se just ide pa m. Mentnan, li, li ka plis favorab a yon lòt e, e, e, e, e, um, rapè ki dis misye epi misye ap plede reponn. Paske nan tout mizik yo la, um, Arbenz, si w gade w ap wè nan, nan men li, nan 3, Yes misye ap disk anpil moun ka wè de kote ou ka wè a kiyès misye ap fè referans men misye ou wè son nèg kap trip menn misye ap fè yon ego trip se kòmsi se son nèg ki nan pwòp mond pal epil di aa banm banm banm banm fon ti banm fon ti ravaj anba pou mwen menm se konsa li ye menm pa panse son nèg ki pral rantre non non bif e e back to back ansanm avèk on on rapè e e e kèlkonk ma pral di w poukisa ankò se paske um epòk nèg yo tap fè bik bif ou sonje bif e e baky ansanm avèk e e roody ou konprann sa m vle di w lè sa Roody sòt yon mizik, Baky sòt yon lòt. Roody sòti yonn, rapid li la te ou ka santi jan w sot di l lan te gon bif ant nèg yo. Sa vle di gon back and forth. Men la a mwen menm pèsonèlman m pa panse ke misye pral kanpe nan back and forth lan anpil onètman. Gen yon doub patikilarite nan koze sa a ke w dwe vrèman pran an kont. Premyèman sè ke la a li pèsonèl. konparativman avèk koze e e e Roody pase ke Baky vin nan bif avèk Roody se domaj kolateral ke l ye pase pwoblèm pèsonèl lan an reyalite nou konn a kiyès Roody gen l Donk, Yeah. son domaj kolateral ke l vin ye. E se sa k fè Mhm. Wendy, Wendy, Wendy yo, alò, Woody te atake Wendy tou, men Wendy pat vreman in nan bif la. Men tout moun sa yo se te domaj kolateral ke yo te ye. Alòs ke la li pèsonèl, se de gwoup de zanmi, de gwoup de nèg a yon sèten moman ki tap hang, ki tap pataje de moman Mhm. ansanm, epi malerezman zanmitay sa a kraze pou yon rezon byen pou yon lòt. Se premye patikilarite ke l gen ladan l. Dezyèmman, se ke Wendy voye ostilite yo anvan. Alò, lè m di anvan an, avan tou te gen bagay ki di, men Wendy chwazi vide kontansye yo, jan m di a. Donk, pa bliye tou Feki, nou ap pale de yon mizik Se vre an Ayiti nou ap fè l nan fason pa nou, men le rap est non sèlman fèt de tematik, men li gen senbòl li, li gen inivè li. Bif rete bif nan rap. E se poutèt sa tèm pwòp la se bif li rele. Poukisa m pèsiste sou sa a? S on fason pou m di w ke si nèg yo atake, sa pral depann de repons ki bay lan, e sa pral depann de efè repons lan fè a tou si misye pa reponn li gab gon tach nan karyèl tou ou pa la non Ou mpa panse konn sa? sou Ou panse sa? alors ah oui justement parce que là n'a parlé de rap ou pèdi yon bif banm di ou li rare rappeur ki pèdi bif ki still rete on top et jusqu'à présent son sèl moun ki nan tèt mwen se peut-être Drake Mhm.

li vle di sal vle di a ke se swa Ja Rule 50 Cent, ke se swa Jay-Z Nas, li fon gwo twou nan karyè Jay-Z, menm si Jay-Z se sa li ye a, ke se swa whatever, sa vle di rap li, li vle di sa, ke se swa G-Bobby Fantom, ke se swa Barikad Rock Fam, ke se swa PJ Baky oubyen PJ Wendy, donk Jodi a la se de trou ki gen nan karyè de rapè sa yo ou byen de gwoup sa yo. Donk fò nou pa bay tèt nou manti, petèt nou menm an Ayiti souvan nou gon près kiltirèl ou byen nou pa vrèman gon près hip hop isit ki pral di lè tèm, ki pral di bagay yo jan yo ye a. Anpil fwa nou ap vwale bagay yo, nou pa vle di kiyès ki genyen, kiyès ki pa genyen, men piblik lan li menm l ap detèmine w ganyan kanmenm. Donk lè l detèmine ganyan an, Ke ou vle l ou pa, l ap vle di yon bagay. L ap trè sinifikatif, li p ap san efè. Se la mi a vòlò efè ki. Sa vle di, si w lanse ostilite yo, oubyen w reponn avè yo, oubyen w vide kontansye yo, donk kounye a, si repondan nan vini, sa pral depann de enpak ke l pral kreye a, Donk e sa ka vle di, se pa menm jan avèk konpa pa egzanp, Nu Look avèk Klass la nan yon ti pwoblèm, imajine w se jis an 2023 n ap vrèman konnen gen yon pwoblèm ki egziste, sinon ke moun ki te anndan biznis lan ki konnen gen yon ti bagay ki pa sa e poutan gran piblik la pa t konnen, non, rap pa konsa. Rap la depi pwoblèm nan pale, se poutèt sa se lyrisme, l'expression du moi, donk ou, ou, ou, ou, ou devwale w, ou fè ego a pase.

Yes pou chati. Umm men sam ta pral diw, eske ou menm pa egzanp ki petèt te te te tap di sa avèk yon nèg and everything tout bagay ki te pase epi nan fen album ou ou fon mizik pou mande nèg la ekskiz pou dil a e tounen lakay ou and everything eske ou menm kounya la Ki strateji ou pral itilize pou retounen al bif nèg sa ankò? Ki tap di frèm tounen lakay ou, m bezwen w tounen, e sorry si m pat la pou ou pandan w te nan moman w te plis bezwen m yo. Ki, ki, kòmsi pou mwen menm lap, lap, I don't know man, li pral, li pral, li pral on enkoyans total. Alò, ou menm wap gade èske lap make sense ou pa. Monchè, biznis nou an spesyal Feki. Pa bliye, n ap pale de biznis mizik an Ayiti. Pa egzanp, An Ayiti, ya. Ozetazini, pa egzanp Ozetazini, yon rapò fin fè sa, ou pa gen anyen ou ka di de lòt moun nan ankò. That's it. Jisman. Dayè Ozetazini, si moun nan se, alò, yo rele sa de OG, si nèg la se OG ou li ye, pa egzanp, se li k prezante w ak gran piblik oubyen s- li kontribiye nan moun ke w ye a, oubyen siksè ke w vin genyen, eksetera. Donk, son moun ou, ou, ou, ou pa ka bif li. Pa egzanp, Jay-Z avèk Kanye gen pwoblèm depi lè Kanye siyen nan Roc-A-Fella. Dayè, se Damon Dash avèk Biggs ki te kwè nan talan Kanye kòm rapè. Jay-Z pa t janm kwè. Men, Jay-Z s on nèg konsa, depi l wè siksè a l ap foure kò l ladan l. Men, malgre tout sa yo, Kanye se Kanye, malgre tout tanperaman ke l genyen eksetera, men, Kominote a oubyen moun ap konprann sa mal yon bon maten Kanye leve la epi lap fè diss track sou Jay-Z non man. Paske Jay-Z se ton gran frero. Yep, yep. Se menm jan bif Karis epi Booba an Frans. Donk Karis se yon rapè a siksè, trè bon rapè men wap wè apa lè fan de Karis ki a karis men sila kap gade yo ap konprann sa mal paske se booba ki prezante w bay gran piblik la paske booba te gentan booba
èske w la donk kounye a Yon egzanp ki klè tou menm big sean t anvi dis kanye west tou but le fèt ke li se kanye west jisteman jisteman big sean jisteman donk ou paka vle bif producer w lan Mhm. Non, it's not fair. Donk, e, Amen. e m raple m, E lè, lè Jay-Z, alò, toujou si m si m rete nan referans Jay-Z, Jay-Z li menm son nèg ki, ki tèlman hustler, businessman on ne peut plus, lè Kanye t ap fè album e Beautiful Dark,

epi jezi jezi jezi aksepte so lè w gen enmi w ki vin chante sou album atis ou pou m kapab bay moun plis presizyon se ke se pwodusè a k peye sa vle di feat yo peyan sa vle di jezi an kelke sòt Roc-A-Fela jezi le patron li peye Naz pou vin sou album Kanye donk tout sa yo se pou m di w kisa feki se ke An Ayiti li spesyal, li diferan, pa etone w ke ou wè bif la deklare epi l pote sa pou l pote yo, lè m di bif se ke dechra ki fèt eksetera. Donk ou pa ka, nan biznis mizik nou an la, ou pa ka souvan refe w avèk bagay k ap pase lòtbò dlo epi pou panse isi a l pa posib oubyen pou panse isi a tou l posib. Donk pa pa gen kòd donè vrèman. Jisteman, jisteman. Yeah, yeah. Se sèlman swiv nou ka swiv pou nou konnen, pou nou gade, pou nou aprann, pou nou konprann, epi pou nou avanse. Epi sil le fo nou menm tou kòm direktè dopinyon oubyen kòm de analis pou nou radyografye, pou nou pou nou pou nou di kichòy nou si n ap di, eksetera. Mesye ap salye blan Janel Laurent ki ap swiv nou la. Blan, blan se nèg, nèg Leyogàn lakay mwen ki te a yon sèten moman travay, kolabore de prè a Wendy. E pi, misye se youn nan moun ki, yeah, ki konnen Wendy tou. Blan, m salye w. Ou Blan konnen m, m Janel pa, ap salye m pa renmen reklame m de nèg Men, men Leyogàn, mesye, men a chak fwa w di w nèg Leyogàn, m anvi di e nèg Leyogàn mwen ye tou wi. Donk se Men, se lè men w ka misye, Oui.
bezwen. men misye, sou dènye pwojè Baki a, Baki montre ke l kapab e alèz soufle le cho e le fwa an menm tan. Paske gon kote misye bay Woody, e, di Woody se gwo respèk egzistans mwen avè w, eksetera. Lè nou kwaze, moun ka wè tout bagay, men lè nou kwaze se gwo respèk

pa janm souzestime misye. Non, non, nan. E, e, e, e m pral Seriette. di w, e m pral di w, e m pral di w, m pral di w. Pou w konprann sa, fò w gade karyè Baky. Paske Baky gon bèl karyè tou wi. Gen anpil moun k ap repwoche Baky le fèt ke l ap chante, men si w ka repwoche Baky jodi a le fèt ke l ap chante se paske w pa swiv karyè Baky. Se sa m toujou di tou, gen de lopinyon lè w ap fè l sou atis oubyen sou yon moun fò w gade cheminman l, fò w gade pakou l. Baky anonse chante sa lontan nan karyè l. E petèt m gen dwa pap rete chita sou karyè Baky pou evite ke m twò long e petèt se pa sijè a sa men on lè Baky ap nan aktyalite a

Se de nèg ki renmen bif. Dayè pou pou la ptit istwa, Roody, paske de tout fason te gen yon bif ant Roody avèk Wendy, nou pa ka inyore sa, se Roody ki te atake avan. Premye bagay pou nou konnen, Roody te atake avan. nan freestyle lè l itilize beat Level la nan freestyle ke l ke l te fè avèk a kòman misye rele ankò Gama a donk e Baky tou se yon nèg ki a chak fwa li jwenn beef Misye jwe anpil sou momentum yo. Sa vle di Baky lè l jwenn beef li pa pran tan pou l reponn. Ke se swa avèk PG lè l te fè la pa lò vre. Paske misye misye misye renmen alò gen gen gen gen atis ki renmen sa. Lè l jwenn challenge oubyen lè l nan konpetisyon li aktive tout li menm epi pou l avanse. Donk

gen de bif dirèk tout olon de karyè l, alò avèk de rapè, sinon bif dirèk avèk P. Djay lan, bif dirèk avèk Woody Woodboy, e, e, men se pa pou di son, son, son moun tout olon de karyè l ki vrèman nan yon demach parèy, konparativman avèk yon, yon, yon Dieuzy pa egzanp, oubyen yon, yon, yon Fantom pa egzanp, ki yo menm oubyen yon Big Jim pa egzanp, ki yo menm abitye nan demach sa a, nan nan nan nan sik sa a. Donk m ta byen renmen wè yon Wendy nan yon demach parèy, nan nan nan yon step parèy. Donk pa pa souzestime jwè a men ann avanse. Alò tout sa n ap di yo la a tou fò n di pou tout moun se se se kòman di ke n ap fè, sa di se de pwojeksyon oubyen de analiz ke n ap fè, se pa anyen de konkrè la ke n ap emèt opinyon sou li, se de sipozisyon ke n ap fè.
Bon, mwen m, lajan m pare pou m achte kèlkeswa albòm rap ki pral sòti an, lajan m pare pou m achte l. Ou pa p achte albòm rap mwen an, Feki? Ba ou la yon pri spesyal? Bèl kesyon. Ba ou la yon pri spesyal? Non, m ap achte l wi. M ka fè w menm jan a Wu-Tang, m ba ou la yon pri spesyal, sa w panse? Non lè lè di yo ap pale Non, a ou ka, anavon. ka pran la ou Alò, fi an spesyal atandan anmweyy. Wendy rekòmanse jwe a, fò n presize ke gon tarif e pou lajan deyò pou rap kreyòl la, e Baky k mete l ladann nan nan barèm nan jiskaprezan e Baky wi.
Di nou plis.

Ane 2022 a, mwen panse ke se ane ki te pi briyan nan karyè misye menm. Ane sa a misye. Non, misye te misye misye bon Men sak master vin class kase nan tèm de misye. biznis.
Men, Master class.
mesye, m pa konn si nou rann nou kont de sa. Karyè Baky son asansyon ke l ye. M pa konn si nou rann nou kont de sa, piske son atis m ap tra m ap m ap m ap suiv lontan, depi lè misye apèn siyen nan nan RKM, se ke a chak pwojè misye grandi piblik li.

Misye konnen plis siksè e m panse li de menm pou Wendyy tou. Donk se 2 E, e, rapè e ki map mande m kite. nan rapè yo tou, eske se pa nèg ki pi entelijan nan fit li? Misye, misye raman fè de Baky. fit ki pa pote valè ajoute pou li. Wi. Ou wè ti E, Djo e, Zeni nan Sikatris, li pote yon gwo bout valè ajoute se al sa m ta pral di w misye.
jisteman e Ou wè se sou pa dènye sèl. albòm nan ankò, chak fit misye fè yo pran l nan yon plan A, pwen A, mete l nan yon pwen B. Chak fit misye fè misye misye ou konnen ke kisa ou dwe pote pou li. Pa pa pa gen fit pou fit. Non, jisteman, m trè dakò avè w GMS, paske lè w gad Baky, espesi misye demare sa a depi nan 3 premye pwojè l yo, mixtape li yo avèk EP a.

Men Winjel pat la avan. Avanse non Wi, Hermine, ton frè. alò m t ap di konsa se ke fit yo pou pou m kapab e e e e rejwenn ou nan sa w di a Jèmè se ke fit Baky yo kalkile e yo pote kichòy pou li, valè ajoute a toujou vini pou li. E m t ap di ke se swa nan 3 premye pwojè misye yo, kote l t ap chache konfime l e petèt te jwenn yon akseptasyon nan sektè rap ayisyen an, e w ap gade fit ke l te gen alepòk yo, e swa avèk de moun tankou Big Jim, de moun tankou Wendy, de moun tankou e Trouble Boy eksetera, Ikali eksetera, misye te gen de fit parèy avèk de moun konsa nan pwojè l yo, e lè w gade premye albòm Baky tou, E si w pran pa egzanp yon mizik tankou Ayiti pa m nan diferan Nou pa di Dye Pèri a, avèk vwala. Dye Pèri.
Donk, m panse se premye mizik, antre parantèz, mainstream, reyèl Baky. Alò, premye mizik avan, alò, mizik avan yo, yo te mache, men se te pi- pito nan, nan sektè rap ayisyen an. Donk, se pa t nesesèman de moun ki pa tande rap ki tande l. Men, apati de Ayiti pam nan diferan, Baky al chache yon lòt piblik. E lè l vin kolabore avèk Flev, l al chache yon lòt piblik ankò. E pou tonbe nan Sikatris, eksetera. Michael ki ran?
Misye, Michael te bay Non, misye sa se bòl, pral misye nan bay li bak.
dezyèm albòm nan. Alò, dezyèm albòm misye, Echèk e Mat, Baky ankò plis dans le chan e se apatir de la menm Baky rantre nan yon sòt de, se pa menm rap an reyalite men se se yon flo chantan lap chante men m toujou di ke m pa gen pwoblèm avèk kèlkeswa rapè ki chwazi chante Menm gen pwoblèm avèk rapè ki denatire mizik rap la. Sètadi sa l ap fè a li sispann rap. Se petèt youn nan pi gwo kritik ke m gen avèk Baky, byen ke m konn pale avèk Blake, di l sa eksetera. Men, apa de sa, apa de sa m estime Men èske l ke. ka fè l tounen kritik pou li? Paske lè, lè l ap rap, li rap. L ap eseye Non, men, diversifye petèt pou e, mwen, e tande, mache pa li.
tande, kritik yo tou, Wè. ke ou, ke ou vle l ou pa, yo pa pa w levanjil, men Mwen menm m gen pwoblèm avèk yon rapè oubyen yon moun ki reklame l de rap kòm kòm etan rapè epi ki chwazi sispann fè rap pou fè yon mizik ki alamòd sou pretèks ke li kapab pote l plis rantre e Èske rap se kòm sa mizik tou Urbanz tande.
ou Kaka tout bèt la

kore sa a. Poukisa m ap di sa a? Sèke rap kòm mizik, ankò youn fwa, li gen patikilarite sa a lakay li pou li kapab ajanse, makònen avèk tout lòt stil mizik. Bon, tout lòt stil mizik, m wè yon ti jan egzajere men.